Yes, this is my time, your time, our time to be together. Nou di bonswa tout moun, euh, tout fanatik emisyon an kap koute nou tout kote. Jodi a son toujou yon plezi ankò pou nou retounen jodi a vandredi 4 mars pou nou vin chita fon ti pale, fon ti koze avèk nou sou mond spò la konsènan sa nou wè, sa nou tande. Byen ke gen plizyè nan spò yo nou t ap swiv deja, yo fon ti poze pou yo retounen semèn pwochèn. ou byen genyen menm se menm an avril an bon de tout fason nou nou gen kèk ti bagay kanmenm ki ki dewoule menm lè nou pap twò long men nou pa ka kite tan an pase nou pa ka kite jou a pase san nou pa vin fon ti chita pou poun fon ti koze pou nou fon ti an. Atachman, kenbe atachman an epi pou nou ka kontinye. De tout fason, n ap kòmanse avèk Eddy dabò, notre frère, pou l wè sa l gen pou nou epi de là etant mwen menm si gen yon kèk lòt ti bagay m a ajoute. Bonswa Eddy, kòman sa ye? Kisa w gen pou nou jodi a nan NBA a li menm? Nou di bonswa, bonjou, sa depan de ki lè w ap gen chans pou tande nou. Pou NBA a li menm nou ka di bagay yo ap mache paske jiskaprezan gen jwè ki Poko tounen gen jwè tou ki sanble gen ti pwoblèm ki pa ka jwe. De tout fason nou ka di w touswit sa k te genyen yè nan match ki te jwe yè yo. Nou gen Atlanta Hawks ki te bat Chicago Bulls 130 a 124. Epi nou gen Miami Heat ki te bat New Jersey Nets 113 a 107. Nou ka di nan match sa, Kevin te jwe, Kevin te tounen benke l pa jwe kantite minit kòm yon moun ki konn abitye jwe, men kanmenm li te la epi yo te come out short devan Miami Heat, yo te pèdi lakay yo.

Nou gen Mavrik, Dallas Mavrik ki te bat Warriors 122 a 113. Epi tou nou gen Clippers ki te bat Lakers 132 a 131. Jan m di w se match ki te jwe yè, men tankou jan nou konnen tou gen jwè ki ki ki kanpe, ka chita. Paske yo gen yo blese, yo gen yo pa ka jwe e konsa tou gen jwè tou ki espèk pou yo ta retounen yo poko fè sa. Bon tout fason banm kite yon seri de kòmantè fò yo banm ba w kòman pou kounye a rekò la ye tankou nou ka di nan East la nou ka di se Miami ki. ki devan Miami Heat yo gen 42 yo pèdi 22 epi yo gen dènye match yo to dure a tankou janm te diw ki te Nets yo te bat epi moun ki an dezyèm pozisyon se 76ers ki gen 38 ki pèdi 23 yo gen 4 dènye match yo jwe paske fòm diw son ekip kounye a avèk Hardens ki ajoute avèk Embi. Se yon duo, yon duo ki trè solid kote ke se yon ekip tout moun ap chache pou yo wè ki kote yo ka rive paske nèg sa yo sanble yo, yo rankontre, yo jwe trè byen tandi ke pou pou Nets kote chanjman an te fèt jiskaprezan. Misye poko kòmanse jwe li menm e sesi tou akoz Kyrie Irving ki ki se deyò l ka jwe, li pa ka jwe andan akoz pwotokòl pou covid 19 nan sa yon ti jan pa jwe nan avantay Nets. De tout fason n ap kontinye nou gen twazyèm pozisyon nou gen Chicago Bulls ki gen 39 ki pèdi 24, yo menm tou yo sanse pèdi 3 dènye game yo jwe yo, sanble gon bagay ki pa fin mache byen. An katriyèm nou gen Bucks ki gen 38 ki pèdi 25, yo gen 2 dènye game yo jwe yo, nou gen Celtics kap doing very good yo gen 38 yo pèdi 27, yo gen 2 dènye game yo jwe yo, nou gen. An yo an senkyèm pozisyon. An sizyèm pozisyon nou gen Cavaliers ki gen 36 ki pèdi 26. Nou gen Raptors ki an setyèm ki gen 34 ki pèdi 28 epi nou gen Nets an uityèm pozisyon ki gen 32 ki pèdi 32. Sa vle di yon ekip ki te nan premyè pozisyon sa vle di something very bad going on but de tout fason It's remain to see, san tro janm tap di w la pou 8 ekip sa yo si playoff la tap kòmanse kounyè la se se ekip sa yo ki tap gen pou kalifye al patisipe aprè sa lè nou travèse nan west la li menm nou wè Suns ki kenbe tèt la trè wo yo gen 50 yo pèdi 12 nou gen Warriors ki an dezyèm pozisyon yo gen 43 yo pèdi 20. Yo pèdi 3 dènye game yo jwe yo. Son gon bagay ki pa mache byen dè tou. Nou gen Grizzly ki an twazyèm pozisyon ki gen 43 ki pèdi 21. Nou gen Jazz an katriyèm pozisyon ki li menm toujou rete la ki gen 39 ki pèdi 22. Nou gen Dallas Maverick 38 pèdi 25. Tou de de de nou ni Jazz ni Maverick yo gen 3 dènye game yo jwe yo. Nou gen Nuggets ki an sizyèm pozisyon ki gen 36 ki pèdi 26. Nou gen Timberwolves ki an setyèm ki gen 34 ki pèdi 29 epi nou gen Clippers ki gen 34 ki pèdi 31. Sa vle di se 8 ekip sa yo nan West la si chanpyona a tap kanpe kounya la pou ale nan playoff se konsa sa tap ye. Bon de tout fason se sa nou gen pou ou nan basketball la apre sa Yando la gen kèk ti kòmantè si n gen chans na fè sa yo apre oubyen si w pran yon chans ou gen dwa fè sa avèk fanatik ou yo bon se sa nou gen te gen pou jodi a a la pwochèn papay. Mèsi anpil frèm pou ti enfòmasyon sa ou pote pou nou byen ke tankou jan w di. byen ke zye nou, zye pa m sitou, toujou sou nèt pou m ap gade tout jwè yo genyen yo. Lane dènye a, yo te ka mawotchòt, tankou jan w di, yo pa t rive atenn ekspèktasyon moun te gen de yo. Bon, m ka konprann te gen jwè ki te malad at di end, tankou Kyrie Irving. James Harden tou te come back from injured so sa te vin rann 2 three players pat ka fè sa yo te gen pou fè o sa moun te espere yo tap fè men tankou kounye a la nou ka di jiska prezan tankou m panse w te vle pale de Ben Simmons ki depi trade la l poko jwe Epi tou jan w di Kyrie Irving pa ka jwe anndan se lè sèlman nèt ap jwe deyò. Epi ou pale de KD, Kevin Durant ki te tounen, ki te jwe nan match Miami an. Byen ke m te wè nan first half la, premye, the first two quarters, yo te vrèman domine epi nan yo vin pèdi nan fen. Menm nan fen an tou, tan kòmsi w a di te gen yon on chat Kevin te gen pou fè ki te ka brini close a one point ahead kote boul la te frape nan nèt sal Miami get it and then ou konnen nan fen match yo konsa sa vin fini pa men m kwè si m pa twonpe m sa fè 4 match Miami jwe avèk nèt li bat tou le 4 so vin sanse Miami tou moun pa ka pran l a la lejè paske Miami byen ke moun wè Nets yo wè Sixters yo wè Bucks ki gen chanpyon nan men li men yo pa wè Miami kòm moun ki te ka bay pwoblèm nan divizyon men aktyèlman la Miami se li k devan e sanble lap jwe bon boul I mean lap jwe voye bon boul so vin san se son ekip pou moun gen je sou li byen ke pafwa nan playoff bagay yo konn chanje men kanmenm nou ba yo tout respè ke yo genyen kòm aktyèlman kòm youn nan meyè ekip k ap domine East la. Apre sa tankou jan w di ou pale de Philadelphia kote James Harden and MB kote yo sanble yo jwe trè byen yo moun sipoze gen je sou yo tou paske yo sanse sa byen. Pou yo, so far yo gen 4 game san rete. Ou pale de Injured tou tankou pa egzanp Chris Paul nan West la ki se youn nan moun kap kontwole ekip li ase byen m kwè ki gen yon ti pwoblèm m pa konn pou konbyen tan misye deyò si l deyò men kanmenm sa se se youn nan bagay nou di tankou ekip ou ret an sante tout moun anfòm tout jwè anfòm so you have a chance to go far

I want to believe or I want to see like you you lose at your best pa gen excuse kòmsi pou a di oh se paske tèl jwè pat la so de tout fason nou yo gen tan devan yo toujou epi ou pale de I think nou kwè dènye fwa nou te mansyone Lebron kote jan ekip la reyèman desann vrèman ba kounya la.

Si w pa kalifye nan youn nan 8 ekip yo ou sipoze one of them for you to be a part of the game to have a chance to win the nba title but if you out since the first at the beginning ou pa make enough to get there so definitely pfff you out. Bon, de tout fason nou pap fè twòp tan menke nou pa gon pakèt spò pou n pale jodi a but m kwè nou pale ase de basketball byenke nou pa pale de tout paske gon seri de jwè si nou tap pale de yo separeman tankou m panse li tap pran nou tan paske tankou map pale Grizli kòman misye rele m fliye non li bon se youn nan moun kap fè mèvèy nan baskètbòl la la tou misye m kwè sa fè twazyèm ane oubyen m pa wè m kwè misye ko gen katran nan men misye jwe reyèlman Kòman misye rele anyway nan pase sou sa m pa sonje bon aprè sa m konnen nou gen ti medam under 20 yo kap jwe baskètbòl kote ti medam ayisyèn yo la paske sanble gen 2 ekip feminin kap pèfòme nan nan Concacaf la gen under 20 epi gen lòt pi gwo seleksyon an e kisa w genyen de yo menm.
Nou ka di tou pou chanpyona Concacaf medam anba 20 tan yo, chanpyona ap dewoule seryezman paske yo gentan rive nan uityèm de final aktyèlman la. Jodi a te gen match ki te jwe nou kote Etazini bat Surinam 14 a 0 epi. Pòtoriko tou te bat ki lòt ekip sa 7 a 0. Aktyèlman la m kwè gen Kanada k ap jwe yo fèk sot kon yo sot fèk sot fè yon katriyèm gòl la ki fè yo 4 a 0 sou sou Cayman Island. Aprè sa m kwè gen yon lòt match tou kote Salvadò 3 a 0 aktyèlman ap jwe la sou Dominican Republic. Sou demen si Dye ve nou gen Match denterè kote gen plizyè lòt match k ap jwe, 4 match pami ladan yo Ayiti gen pou jwe avèk Giyàn a 6 zèt lapremidi nan estad Panamericano. Kòm ou konnen bagay yo pa bon lakay, se Sendomeng Ayiti ap jwe. Men malgre sa tou nou wè gen plizyè moun k a sipòte Ayiti lè y ap jwe kote yo ye deyò. Pou tout fason nou swete y avanse paske pou yo rive la yo te bat Kiba 2 a 1 nan 2 dènye match yo jwe yo epi yo fè match nul avèk Jamayik so ki kounye a yo nan 8 tièm de final nou ap kenbe je sou yo swete ke yo avanse pou pou lòt faz la. Apre sa gen lòt ekip tankou jan nou te di li ki gen pou jwe nan lòt chanpyona ki gen pou jwe nan semèn kap vin la epi na fè w konnen. Kòman sa ye? Enben se sa nou te genyen pou chanpyona sa. Apre sa, si gen lòt bagay ankò, n a gade sa. Ok, babay.
Bon, tankou jan w di, match ki t ap jwe a, l fini kounye a. Pa egzanp, Kanada bat Cayman Island 13 a 0. Anpil gòl. Tankou msye nou te mansyone deja nan dènye emisyon an, chanpyona medanm sa yo pa nan jwèt san anpil gòl yo lage atè. avèk Salvador sanble bat Dominican Republic 5 a 2 m kwè match sa fini konsa epi tankou Jean di m panse yo kè yo ka fè a vizit resipwòk nou poko fin garanti sa yo paske se nan uityèm de final yo ye. Se lenpòtan se gen. Tankou jan w di tou, Ayiti ap gen pou jwe demen seve avèk Guyana, so nou konte ke sou yo pou yo avanse nan paj ki pli gwo yo, kote pou yo ka rive chanpyon nan chanpyona sa. Epi lòt divizyon, premyè divizyon m panse ki pli gran nan sa yo gen pou yo jwe antank 9 mas, yon bagay konsa. Epi lòt match la, dènye match la avèk Kiba ki, I mean, not, 9 avril, epi 12 avril ki ta, ki ta sipoze dènye match yo pou yo jwe a Kiba. Sa nou, nou gen plizyè tan devan nou toujou, n a ka ta pale de sa. But, si m pa twonpe m, apre sa pou chanpyona dEròp la tou, se, sa gen pou. Gen pou jwe kilè sa la paske ke m kwè gen m kwè demen se wi bon demen ou aprè si m pa twonpe m yo gen pou yo jwe nou poko gen enfòmasyon sa ki epi na fè konnen kòman sa ye bon de tout fason se kòm nou te di nou pa gen anpil jodi a epi nou vini pou n pataje sa nou jwenn nan. avèk fanatik yo de sòt ke pou nou ka kenbe wou a pou loulè. Bon, se tout sa nou te pote pou jodi a, se toujou yon plèzi pou n avèk ou pou nou pote yon ti enfòmasyon ba ou e konsa tou m panse gen plizyè nan nou menm ke se moun ki Ayiti, ke se moun ki Dominiken Repiblik, ke se moun ki Kanada, ke se moun ki kèlkeswa kote nan Etazini an, Miami. Tout fanatik yo, se toujou yon plezi pou nou parèt pou nou fè yon ti koze avè w epi pou nou di w bon wikenn kèlkeswa sa k gen. Tankou jan m di w la, de pa bliye depi w ka gade match Ayiti a demen si Dye ve, pa bliye fè sa a sizè. Ti medam yo gen pou yo jwe, yo jwe bon boul epi gen lòt bagay nou ka enterese. Lenpòtan se chache yon bagay ki pou kenbe nou aktiv epi depi nou nou la nou espere met chapo tankou jan moun yo di. Orevwa one love. Babay.